Janm diw la tèt mwen kale, m santi bon, m byen kanpe, ou konprann sa m vle diw, m gen bèl souri, ou ka wè sa, m gen bèl denture, bèl, ou konprann sa m vle diw, tout bagay yo nòmal, epi paske klè, rèv la poko klè devanw, ou jis lage konsa menn, ou jis ou pa kwè nan rèv la menn, ou pa kwè nan rèv la. Hello se Moses Show, jodi a se Medji nap. Salye ou konprann nou pral tande jou dega avèk medji ou konprann pitit gason bezwen w nan moman an la medji nou sonje w anpil nan moze cho a la nou sonje w nan etye may la tou m pa konnen egzakteman sak pase monchè. Salye a regle l vit paske nou bezwen l.
Janm te di m pa tap janm pou ou le a moun sa vre non. Si e jo ou gen rezon wont sak fèt m genlè te gen.
Jodi a se jou dega.

Ki pat sipoze kraze paske dèfwa fi a pa wè potansyèl la ou konprann si fi a pa wè potansyèl la nan ou menm li pa wè fiti a tou se sak fè m di nèg yo fòk ou prezante tèt ou byen ou konprann sa m vle di w epi kèk fwa medam yo se medam yo renmen tou pare ou konprann lè medam yo renmen tou pare konsa li vin Sanse difisil antanke gason k ap eseye fè efò, ou konprann. Lavi a difisil deyò a, n ap eseye deplase blòk, ranje blòk pou nou wè kòman nou ka konstwi lavi, ou konprann. Fi ou gen avè w nan moman an, li pa konprann rèv la, li pa konprann, li pa konprann panse a, li pa konprann estrateji a, ou konprann sa m vle di w? Epi sa w tande a,

Ou konprann toujou byen dwat, toujou byen klere, toujou byen netwaye ou konprann sa vle di. Paskem poko jwenn strateji lavi a poum poum poum poum eksplorel pwopreman, paskem paka eksplore lavi pwopreman konnya ou konprann. Paske ou paka wè rèv la, ou inyore tout tout kalite sa yo. Mdiw msoti okap, tèt mwen kale heheheh.
Yon bèl motherfucker bèl moun bèl bijou moun sa te gen plan pou mwen w son moun fou. Janm diw la tèt mwen kale, msanti bon mbyen kanpe ou konprann sa vle di mgen bèl souri ou ka wè sa, mgen bèl danture bèl. Ou konprann sa m vle di w? Tout bagay yo nòmal, epi paske klè, rèv la poko klè devan w, ou jis lage konsa menn. Ou jis, ou pa kwè nan rèv la menn, ou pa kwè nan rèv la. Ou gentan konprann jan ou fè l la. Jan ou fè l la. De soulye depaman. Ti ven melanj a kleren blan. M etwal m an, gen jou m santi w konplete m. Bagay sa rive plizyè moun. Menm mwen menm tou, ou konprann. Gen de sitiyasyon m te twouve tèt mwen. Se tankou m lekòl, m ap travay, m vin pa gen tan, m vin sanse pa gen tan pou m soti a moun nan oubyen m pa gen tan pou m ba moun nan vrèman, ou konprann. Men rèv la la, ou konprann. M lekòl, m ap fè tout sa ki posib, ou konprann sa m vle di w. E pa pou di w m la m ap m ap fimen bòz oubyen m ap gaspiye lavi m. M lekòl, ou konprann sa m vle di w. M jis akoz de lekòl m vin sanse pa gen tan pou m ba ou. Men fò w ka konprann, fò w ka kwè nan mwen, fò w ka. kwè nan rèv la ou konprann o poutèt sa li lage cha ou konprann sa mvle diw e lal chèche yon blòdè ki gen ki gen bato ou konprann e. Jouk lò kòmanse depi tan nou ka fè plizyè jou. Kounye a lè lap gade lè lap gade jan jan moyiz ap fleri ou konprann e.
Nou ka fè 360 jou men si n fè yon bilan sou tout ane a m paka bliye 5 jou dega ou fè yo. Si w lekòl oubyen si w ap travay nan yon strateji kounye a antanke gason, si w ap travay sou rèv ou kounye a epi w gen yon fanm ou avè l k ap egzije w fè de seri de bagay ki ka entèfere avèk pwojè ou genyen pou tèt ou, monchè kite fi sa ale. Ou konprann sa m vle di w? Kite l ale atis. Paske rèv la ou pa oblije esplike l twòp pou moun nan, ou konprann? Rèv la se pa w li ye. Si m pale w de rèv la. Yon sèl fwa, oubyen yon dezyèm fwa. Ou pa ka wè l, oubyen ou pa ka konprann li, monchè, kite moun nan ale non. Si sa se love pouki mwen santi m prizonye Si l pa dire konnen m pa vreman dezole. Sitou ou pa t gen paran ki peye lekòl pou ou oubyen k ap peye bil ou pandan w al lekòl. Ou konprann sa m vle di w? Se tout, tout responsablite sa yo sou kont ou. Ou konprann? W al lekòl e maten e full time, sa vle di Chak grenn, chak granm maten fò w leve byen bonè pou w al lekòl, epi an aprè midi ou pa menm rive lakay ou menm non, w ale dirèkteman travay. Ou konprann? Epi lè w rive vin sot travay byen ta aswè, si w gen yon devwa pou w fè ou gen tan fè l byen vit avan ou pran kabann ou, epi ou ka gen dwa fè yon 3, 4 èdtan dòmi, demen maten lekòl pi rèd. Sa vle di chak jou w ap fè yon sakrifis konsa, ou konprann? Se, se w ap travay sou rèv ou, konprann? Epi ou gen yon moun ak bò kote w la, li gen dwa fi oubyen gason, ou konprann, bò kote w la k ap egzije w fè de bagay ou tande, o fò n al, fò n al nan klèb, fò n al nan baay, fò n al depanse lajan ou pa menm genyen, ou konprann, moun nan pa ka konprann ou, monchè, gade gòm. Yo mare lè se lè pou m ta tou jete m Dye tou pwisan an fon bagay pou ti pitit ou Ki fèk pran nan yon bèl vye bro. Gen yon moun ki vrèman reyalize nan vi ki di ke antre siksè pa w avèk yon fanm kiyès nan yo k ap plis ou ka pi fasil e ranplase? Si w ap travay sou rèv ou kounye a epi gen yon fanm oubyen w ap antanke fi w ap travay sou rèv ou gen yon gason ki vle detounen w de wout ou pyès lan ou ka ranplase pi fasil ou ka ranplase rèv ou oubyen nèg la w avè l la ou ka ranplase rèv ou oubyen fanm lan w avè l la se sa ou toujou panse se sa k fè m di w depi moun nan pa ka konprann rèv la li pa ka konprann pwosè a kite moun nan ale menn ou pa gen tan pou w ap pran pati pri a moun oubyen ap Bere moun, pa yon bagay konsa. Fokis sou rèv ou epi reyalize l pou kont ou. Lè rèv la reyalize vrèman, yo tout ap retounen pou y a vin mande w oh hey big head hahaha. Li soude depaman, ti ven melanj a kleren blan Men pwal man gen jou m santi m konplete m. Epi mwen se yo tou, mwen se yo tou na na Tèt la toujou gwo vre men na men tèt la pa stupid menm jan l te stupid la ou konprann. Gen de enèji yon moun ap ba ou pa sipoze nan pran pasyans avè moun. sa yo konprann se kite yo ale epi rèv ou se priyorite li ou konprann ou pa gen moun pou vin bere la ou konprann. Nan se degoutan humm Nou ka fè plizyè jou kè kontan Nou ka fè 360 jou Men si n fè yon bilan sou tout ane a M pa ka bliye se yon dega ou fè yo.
M pa konnen sak pase w Dbeji monchè. Nou bezwen w nan makèt la la, nou bezwen w nan HMI la, ou konprann sa m vle di w, paske espas ou rezève pou ou nenpòt lè ou vle, ou konprann, retounen vin pran l nenpòt lè ou vle monchè, se sèl nèg si madanm mwen di
Siyejo ou, ou gen rezon wont, sa k. Tapaj m ap fè, men, tapaj m ap fè. M genlè te gen kont. Ou pa sonje jan w te prese pou w lage m nan, jan ou t ale a, ou te gen pou w tounen m.
Li ap tounen vre mesye. Janm diw la, mwen menm ti ti gengenn nan ou tap eseye kraze soulye dèyèl la, ti magomi map pale w la, yeah yeah ti fanm sa, ou tap plede kraze soulye dèyèl la atis. Depi w fokis sou tèt ou, ou make sure w reyalize yon bagay nan viw atis. Yap retounen, yap retounen, ou konn se klasik. Gen yon ti dam se chak fwa m gen egzamen m jis pa gen tan pou nou pase ansanm nou jis pa gen entan m ap etidye m ap m gen egzamen ou konprann sa m vle di oo li lage li lage cha li lage cha epi lè egzamen fini ou konprann sa m vle di ou konprann n ap travay di ou konprann nou make sure nou gen bèl machin nou nan men nou. N ap vire, n ap vire nan vil Boston ou konprann sa m vle di w epi pou wè se li menm k ap Hey big head, hey big head.
Sa w konnen bebe a gen nan men l? Mwen serye an.
Se mozes cho mesye.

Yon fi vle fi egzije w pou l fè nenpòt bagay monchè pa bay sa yo valè ou konprann rete fokis sou rèv ou konprann paske lè w fin reyalize tout rèv sa yo monchè w ap wè ki kalite ki kalite fanm k ap tann ou pi devan ou konprann jan m di w lan nou te raz tou ou konprann nou te raz tou ou konprann se sa k fè m pa janm bay yon fi tò lè lè m te kokorat ou konprann. Lè m pa t sou anyen e lè yo di nan nan ou pa kanm ou konprann sa m vle di w m pa gen tan pou bagay sa yo m di ok ou pa bezwen di m sa de fwa non ou konprann sa m vle di w m gen m gen priyorite a ou konprann e m lekòl nou gen bèl ti bab e nou gen bèl souri ou konprann tèt nou kale byen wòz epi bèl ti jèn jan soti okap si w panse m pa a la otè w kounye a ok men m konnen lè m rive kote m vle rive a m gen m konnen gen anpil bèl ti gengenn k ap tann mwen pi devan. Ou konprann? Sa vle di gen de bagay se yon process yo ye ou konprann? Yeah se te Moses Cho a epi tout sa n fè bon lè n ap eseye fè yon bagay ki pa bon monchè li toujou li toujou devni bon ou konprann? Epi n ap re ankò.